Di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki pral gad videyo sa. Jodi a se 20 janvye 2022 e maten an la m leve m fè ti videyo sa pou m ka eksplike pèp ayisyen an, pou m ka eksplike leta peyi a, pou m ka eksplike lemond antye sa k ap pase anba Dèlma. Paske gen yon gwoup mesye, politisyen an Ayiti te fè yo kwè ke barikad se avni yo. Nou menm nou te toujou di ke barikad pa avni okenn moun. Avni yon jenn fanm, yon jenn gason se al lekòl, aprann metye, al nan inivèsite se sa ki avni w. Nou pa kwè ke barikad te janm avni moun. Se bagay sa nou te konn ap goumen kont li ki fè ke politisyen degrengoch itilize pwòp moun ki nan katye popilè menm jan avè nou, pwòp moun ki sanble nou yo itilize moun sa yo kont nou pou fè manti sou nou. M fè videyo sa pou m atire atansyon nou sou konpòtman mesye ri El Maya, sou konpòtman moun ri Timas, sou konpòtman mesye sou Bèlè. Ki sa k pase? Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, n ap goumen pou lekòl relouvri paske nou di sa nou menm nou kwè se nan edikasyon e ke pou jenès sa jwenn yon lavi miyò. Nou kwè se nan fòme tèt li e ke jenès sa li kapab jwenn yon lavi miyò pou fanmi l, pou tèt li e pou sosyete a. Nou pa kwè nan okenn barikad ki se avni okenn moun. Gon yon gwoup mesye ki nan riyèl Maya, ki nan ri Timas, ki sou Bèlè, Lise Daniel Fiolet a reouvri. Kòm lise a relouvri e ke lekòl la ap fonksyone e ke tout moun wè timoun yo kòmanse an konfyans yo reprann lekòl yo, men kisa nèg sa yo fè lajounen yo pa tire sou Dèlma 2, yo pa tire sou Dèlma 4, yo pa tire sou Dèlma 6. Depi w tande l fè 8 è, 9 è, 10 è diswa, mesye sa yo tonbe tire ni sou Dèlma 2, ni sou Dèlma 4, ni sou Dèlma 6. Se yon fason pou zòn nan pa janm reprann vi. Gon ekip malere, malerèz ki nan ri Elmaya. Gon ekip malere, malerèz ki nan ri Timas. Gwo ekip malere malerèz ki Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. Moun yo bezwen viv anpè. Kòm nèg k ap fè politik an Ayiti se sou do nou yo toujou ap mete chaj, jodi a nou fè videyo sa pou lemond antye ka konnen kisa k ap pase a. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenè Fan Fanmi en Alye Manyen Youn Manyen Tout, nan moman la objektif nou se wè nan zòn kote ke n ap viv yo tout lekòl nasyonal ki genyen, tout lekòl leta, lekòl prive ki genyen e ke pou gen yon klima de pè e ke pou lekòl sa yo kapab reprann pou timoun yo kapab vin pran moso pen enstriksyon. Jodi a. M panse ke mesye ki nan ri El Maya, mesye ki nan ri Timas, mesye ki sou Bèlè, mesye fè respè nou, sispann fè manti ap fè moun kwè ke n ap goumen nou bezwen teritwa. Nou bezwen teritwa pou n fè kisa? Mwen menm m ap pran egzanp, ri El Maya se yon pla men l ye. Bon, si moun ri El Maya entèlijan fòk yo ta kite Lise Daniel Fiyole fonksyone, paske apre Lise Daniel Fiyole ri El Maya posede, ri El Maya pa gen anyen ankò. Nap bay manti ap di yo m bezwen pran riyèl maya e kontwòl riyèl maya e kontwòl pou e teritwa m bezwen lèm pran riyèl maya sa m pral fè nan riyèl maya kanal òfelen santi a m bezwen desann anba dèlma pou nou gade pou nou wè desann anba dèlma nap wè kantite biznis ki genyen desann anba dèlma nap wè si tout biznis moun sa yo pap fonksyone desann anba dèlma pou nou wè èske gen biznis moun la e ke yap ransone moun ladanl. Sa vle di ki sa nap bay manti. Epi kom nou jwenn politisyen degrengoch ki ap sipote nou, paske yo menm se nan vagabondaj la, e nan dezod la, e nan fè timoun malere malerèz, moun ki nan menm kouch sosyal avè nou yo, e nan fè moun sa yo pa kapab jwenn moso pen enstriksyon, lè yo bezwen itilize yo pou yo ka di yo barikad se avni yo. Mesye nou menm anko yon fwa m fè ti video sa m pap rete, m vle lemond antye konnen, m vle pèp ayisyen konnen, m vle leta ayisyen pran responsablite l. Pou nou sekirize moun ki nan geto yo. Paske mwen menm m pa janm fè manti pou map di konsa eke e wòch a boutèy mwen genyen. M wè nou pran yon kòman ti ti vagabon e sou bèlè a rele sa ki gen boul nan fon l lan ti vagabon ki rele Toto a. M wè nou pran yon ti vagabon sou bèlè vire tounen vin ap plede vin fè manti vin ap radote vin di e goumen pou teritwa. Nou bezwen riyèl maya pou n fè kisa? Ret nan wòl nou pa tire sou dèlma 2 ret nan wòl nou pa tire sou dèlma 4. Ret nan wòl nou pa tire sou Delmasis nap wè si mwen menm map janm e defann tèt mwen wè ki mo mwen itilize defann tèt mwen paske tout aksyon merite yon reyaksyon m gen m gen kapasite poum defann tèt mwen m poko janm atake nou m toujou la poum defann tèt mwen kounye a lajounen wè tankou maten kote map fè video a la le fè ke lekòl la ouvri la yo pa tire aswè a la depil fè 8 è 9 è 10 è diswa yo tonbe tire ni sou Dèlma 2 ni sou Dèlma 4 ni sou Dèlma 6 fòk leta pran responsablitel nan sa kap pase anba Dèlma a la ankò yon fwa mwen menm tout moun konnen m ka defann tèt mwen. e mwen gen kapasite pou m defann tèt mwen. Mwen jis di sa pou pitit malere, malerèz, moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè nou yo pou yo ka jwenn moso pen enstriksyon. Ki, ki timoun ki lekòl nan lise Daniel Fiyole? E timoun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6? E timoun ri Elma a? E timoun ri Timas? E timoun moun ki pi mal yo wi k lekòl nan lise? Mwen menm m te lekòl lise Petyon, lise Firmen. E pitit moun ki pi mal yo k al nan lise? Jodi a kite lekòl la fonksyone, n bezwen lekòl fonksyone. N ap mande minis edikasyon nasyonal la, m pa janm pale avè w. Men atravè videyo sa, pran responsablite w kòm òmdeta, pran responsablite w pou fè lekòl la fonksyone, pran responsablite w pou timoun moun ki pi mal yo ka gen ti moso edikasyon. Ankò yon fwa mesye k ap tire yo, mwen menm mwen pase tout moun lakay mwen lòd, mwen pase tout moun lakay mwen lòd, pa tire yon kout bal avèk mesye yo. Wè menm lè swa la nou ret lakay nou n ap tire, m pase nèg mwen yo lòd pa tire yon kout bal. Pa tire yon kout bal paske nou ret lakay nou nap plede tire e ke poun teworize moun nan zòn nan fè moun nan zòn nan pè. Aprè nou gen e e moun ki nan politik nou pral rele poun di konsa se Babekyou k vin atake nou. Nou gen moun nan politik nou pral rele pou nou fè konprann ke se mwen menm ki pa vle zòn nan fonksyone. M fè video sa pou listwa e pou laverite. Depi nou atake m map defann tèt mwen. Tout aksyon nou fè sou mwen map fè yon reyaksyon. Pa panse nou fè yon aksyon la mwen menm m pral kanpe gade nou. Nou fè yon aksyon la yon mwa, de mwa, kat mwa, si mwa, ennan, dezan aprè map reyaji. Depi w atake m mwen menm map kont atake. Ankò yon fwa, m pa nan goumen avèk okenn moun, men w fè videyo sa a, n ap mande Minis Edikasyon Nasyonal la yon lòt fwa ankò, pou l pran responsablite l, pou lekòl ki nan katye popilè yo, lekòl ki nan zòn moun ki pi mal yo, pou lekòl sa yo kapab fonksyone. Moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier, nan non Fòs Revolisyonè, G9 an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout. Di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki pral gad videyo sa a. Jodi a se 20 janvye 2022, e maten an la m leve m fè ti videyo sa a, pou m ka eksplike, pèp ayisyen an, pou m ka eksplike leta peyi a, pou m ka eksplike lemond antye sa k ap pase anba Dèlma. Paske gen yon gwoup mesye, politisyen, ann Ayiti vte fè yo kwè ke barikad se avni yo. Nou menm nou te toujou di ke barikad pa avni okenn moun. Avni yon jenn fanm, yon jenn gason, se al lekòl, aprann metye, al nan inivèsite, se sa ki avni w. Nou pa kwè ke barikad te janm avni moun. Se bagay sa yo n te konn ap goumen kont li ki fè ke E politisyen degrengoch itilize pwòp moun ki nan katye popilè menm jan avè nou, pwòp moun ki sanble nou yo itilize moun sa yo kont nou pou fè manti sou nou. M fè videyo sa pou m atire atansyon nou sou konpòtman mesye Riyèl Maya, sou konpòtman moun ri Timas, sou konpòtman mesye sou Bèlè. Ki sa k pase? Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenè Fan Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, n ap goumen pou lekòl relouvri paske nou di sa nou menm nou kwè se nan edikasyon e ke pou jenès sa jwenn yon lavi miyò. Nou kwè se nan fòme tèt li e ke jenès sa li kapab jwenn on lavi miyò pou fanmi l, pou tèt li e pou sosyete a. Nou pa kwè nan okenn barikad ki se avni okenn moun. Gon on gwoup mesye ki nan riyèl maya, ki nan ri Timas, ki sou Bèlè, lise Daniel Fiolet a reouvri. Kòm lise a relouvri e ke lekòl la ap fonksyone e ke tout moun wè timoun yo kòmanse an konfyans, yo reprann lekòl yo, men kisa nèg sa yo fè lajounen, yo pa tire sou Dèlma 2, yo pa tire sou Dèlma 4, yo pa tire sou Dèlma 6.